Li ban mwen nimewo telefòn li pou m rele l. Sa w panse? Sa w wè? Èske m mèt aksepte? O!
Konsa menm? Sa sèlman Lannik di w? O! Kòman pou w pa aksepte a? Ou jwenn yon travay konsa, ou pa aksepte, dayè ou pa rekonèt moun yo, moun yo pa rekonèt ou. W ap jis wè yo, w ap fè yon apèl sèlman. Ou p ap pale ansanm avè yo, yo p ap konnen si se te ou menm ki di ou te wè yo. Pa gen pwoblèm pou fè l, m pa wè sa gen pwoblèm ladan l non. On peyi deja pa gen kòb, pa gen bwas, pou jwenn on kòb atè konsa pou kite l. Bon, si l t ap pran de moun, m ta prale ansanm avè w, paske l t ap itil mwen. Enben ok manman, se sa m konnen. M konnen se fanm ki eklere ou ye. Map tou relel. Telefòn mwen an pa gen minit non. Pretem telefòn ou an poum relel epi map tou dil mwen gen yon kouzin mwen ki entèrese eske lap pran de mwen. Ok banm konpoze nimewo a. Ok lap sone. Wi alo? Se dam ou te rankontre ou te ofri travay la wi dam ou te bay nimewo ou sil te entèrese poul te ka rele w la. Ok se mwen menm wi. Ok mwen entèrese wi mwen pwè mwen dakò poum fè travay la ansanm avèw men mwen gen yon ti kouzin mwen ansanm avèm kòm ou te di si w te jwenn 2 moun li tap enpòtan ou ta pran 2 moun li entèrese m pa konnen si wap toujou bezwen 2 moun nan. Ok wap bezwen nou mèt vini. Ebyen ok pa gen pwoblèm men kòman nap fè sa eske wap vin rejwenn mwen kote w te wèm lan oubyen. Ok mwen mèt tann ou bò ti polis kouche a Ebyen pa gen pwoblèm map tann ou bò polis kouche a pou pase dèyè nou Ok pa gen pwoblèm map rete tann ou la Hey hey sista li aksepte pran nou toulède wi nou pral byen pase
Hey hey wouyy sa w di m la sista li aksepte pran nou toulède Oh nou pral byen pase. Ebyen kisa nap fè la kounya nou pral chanje rad sou nou pou nou ale oubyen nou prale konsa. Ki bagay chanje rad sa. Mesye a gentan nan wout lap vin chèche nou wi. Ann ale, ann al kanpe bò Tibolis kouche a pou nou tann li lap pase pran nou.

Non pa m se Antonio Cesar, men nou kapab rele m Bòs la, paske tout moun sou katye a, yo rele m Bòs la. Se ti kouzen nou an sa, pa vre? Oke. Ou menm, w ap rele Ajan 1, ti kouzin ou an ap rele Ajan 2. So, m konn non nou wi, men m p ap rele nou non nou. M ap rele w Ajan 1, ti kouzin ou an, ti nwa, ap rele Ajan 2. Se non sa a ke m ban nou pou nou travay ansanm avèk mwen. M pa konn si nou dakò? Ok, medam. Kounye a, vini m esplike nou kòman travay la pral dewoule. Jis avan m kòmanse, m ap remèsye nou paske nou dakò vini ede m chache 2 ti vagabon sa yo. Ok, men kòman travay la pral dewoule. Nou pral gen pou n ede m chache Bibi ak Riki. BB toujou gen yon ti bone ble nan tèt li avèk yon ti kravat nan kou l. Ricky li menm toujou gen yon kas nan tèt li. Bò kote pa nou nou menm, nou dwe toujou mache ak telefòn nou sou nou. Se sa k fè m pral pran responsablite pou m toujou met minit sou telefòn nou. Kèlkelanswa kote, kèlkelanswa lè nou ta sispèk BB ak Ricky oubyen youn nan yo pou nou ka rele m tou swit ok rele m tou swit epi map debake map vin pran nèg yo m klè eske nou konprann eske nou pa gen kesyon. Bon, mwen panse ou klè nan sa ou di a, men le pwoblèm Eske se lè nou jwenn timoun yo wap peye nou oubyen tou toutotan nou poko jwenn yo wap kontinye peye nou paske se travay nou ap travay se de timoun nou prale edo chèche men se si tout fwa nou fè yon nonb de tan nap chèche yo nou pa jwenn yo nou fè yon mwa de mwa epi tou nou pa janm jwenn yo. Eske nap fè tout tan sa yo nou pap janm touche. Bon Ou poze yon trè bèl kesyon wi e m apresye sa. Ok, nan fason sa m ap jere nou pa moncash jis pou nou kapab toujou entèrese chache timoun yo. Paske si m di nou m p ap peye nou se lè nou jwenn yo m ap peye nou, nou pral gen yon dekourajman, nou p ap fokis pou n chache jwenn yo vrèman. M ap peye nou pa moncash. Nou pral ban m nimewo nou epi Chak 15 jou oubyen chak mwa, m ap jere nou pa MonCash. Men, se pou yon tan. Sètadi, se pou 2 mwa. M ap peye nou pou 2 mwa. Apre sa, si n fè 2 mwa, 3 mwa, nou pa janm jwenn yo, dezole m p ap ka peye nou ankò paske m pa ka fè tout tan ap peye nou epi pou m pa jwenn okenn rezilta. Nou ka eseye konprann pa egzanp, Mwen pa di sa non, men si se ekspre nou fè, nou pa janm chache, epi m ret la mwen menm, m ap peye nou. So, m ap fè 2 mwa ap peye nou, epi m p ap kontinye. Men li t ap bon anpil si m ta jwenn rezilta nan mwens ke yon mwa. Ok, èske nou dakò? Sa w wè kouzin, nou aksepte? Ok, nou aksepte wi. Men se konbyen kob wap voye pa mon cash ba nou chak mwa oubyen chak 15 jou sa. Bon sa pral depan de nou si nou vle chak 15 jou chak 15 jou map ba nou 1000 dola sètadi 600 dola pou nou chak men si tout fwa nou ta edem jwenn bibi ak kiki avan 2 mwa nou chak ap gen 5000 dola sètadi la vin pou yon sòm de 10000 dola Si nou edem jwenn li aprè 2 mwa ok nap jis ret avèk 2000 dola men si nou deniche kote bibi ak kriki kache ebyen m pwomèt nou map fè nou kado nou chak 5000 dola li kapab plis tou paske sim rekipere materyèl ki nan men nèg yo lap plis m ka fè nou chak kado 10000 dola alèz. ok si nou aksepte banm nimewo nou nap banm nimewo nou poum ka kòmanse voye minit yo pou nou epi pran nimewom pran nimewom nenpòt lè nenpòt ki kote nou ta remake bibi ak kiki pou nou relem imedya. Bon m pa konnen si m dwe al depoze nou, sa n wè. Mwen t al depoze nou medam. A, M pa kwè ou bezwen mennen nou ale non, nou prale apye. Okontrè, si nou ta tou jwenn avè w nan wout la, nou ta tou rele w pou n fè w konnen sa. Ou pa bezwen mennen nou ale. Nou ale, n ap pale, tande. Oke, medam. Pòte nou byen.
Woy! Kouzin, nou poko fin bwè wiski a non. N ap fin bwè l avan n ale, oubyen n ap kite yo? Weyy!
Ton ta manje ou menm. Bon rankont lan fini, nap oblije ale kite yo, amwen ke bòs la ta ba nou yo pou nou ale avè yo. Ok, men sa w pral fè. Mande bòs la si nou mèt pran wiski yo. Mande l si nou mèt ale avèk wiski yo. Oh, ou pa ka mande tou? Se ou k pou mande, m pap mande mwen menm. Bòs la, Silvouplè, yon bagay mwen tap mande w wi. Men m pa konnen si sa ap deranje w. Pa gen pwoblèm non medam, nou mèt mande m sa nou vle. Mete nou alèz, pa gen pwoblèm. Mwen remèsye w pou ospitalite w. Wiski a te vrèman bon. Mwen pa konnen si w ap ka fè m kado rès la pou nou al avè l. A, pa gen pwoblèm non medam. Wè depi lè m te chwazi nou pou n te ede m chache Bibi ak Wiki a, nenpòt sa nou vle nou mèt mande m li wi. Mèt mande m li e m ap ba nou l. Pa gen pwoblèm. Nou chak pran yon boutèy pou n al enjoy nou. Pa gen pwoblèm medam. Gade kòman l bon moun. Mèsi anpil wi. Ou s on bon moun. Enben oke pa gen pwoblèm. Nou pral fè tout sa k depann de nou menm pou nou chache Bibi ak Riki pou ou. Oke medam.
Pa gen pwoblèm. Mèsi davans. M ap tann apèl nou. Pòte nou byen.
Ti vèmin sa yo panse yo bon wi. Gad figi yo, gade lè yo. Yo panse yo pral byen pase. Yo pa ta grandè yo sou nou. Imedyatman nou jwenn Bibi ak Ricky, n ap tire tou lè de. Epi tank yo visye. Yon ti wiski ou envite moun nan pou l bwè ansanm avè w, li mande w pou l ale avèk boutèy la. Sa se bagay moun andeyò. Se pa fòt yo non. Yo pa abitye avèk wiski. Ou mande moun nan pou l bwè yon ti bagay avè w l mande w fòk li ale a boutèy la. Gade lè yo. Yo sanble de lougawou. Sèl bagay, ou p ap vin fwote avèk limena sa yo la a non. M tande w di nenpòt sa yo bezwen pou yo mande w li w ap ba yo l. Ebyen, si yo mande w bagay mwen an tou, w ap ba yo l? pridan tande. Bon kounya pa dim son jalouzi wap fè la non te kwè se ou menm kite banm konsèy poum tal pran medam yo kounya sa w gentan ap fè la ah madanm ou konn mariw sèl bagay nan jus itilize medam yo poun rantre machandiz la epi pou n tire tou lè de. Pa bezwen ap bay cheri. Haa sa l gen la a? Kòmans ap fè ti jalouzi sa la a? Gade lè li. Non, pa t kesyon jalouzi non. Medam sa yo twò anlè pou mwen.
Ok bibi, sa w wè? wè pa resi pa bay, wè nan de tan twa mouvman la nou gentan fè ti abri a pou n rete, omwen la nou pa riske anyen, omwen jan nou rete byen lwen an la moun pa konn kay nou la, nou pa riske anyen la, sa w wè? W wè dèyè kay la, nan do kay la nou pral fouye twalèt la, akote kay la se douch la, epi w wè nan plafon an sou galata se la k ap gen bagay pou n manje, sa w wè? Tout pale m wè w ap pale a la Sa m te panse w pral eksplike m nan, se pa l ou eksplike m non. M wè w ap di m nou pral pran dèyè do kay la pou n twalèt, pral pran akote kay pou n benyen. Franchman, sa m panse w pral di m nan, se pa l ou di m. M panse w pral di m, ok Bibi, men kote n ap fè kizin nan. Ok, kot kizin nan ap ye? Si se pou kizin nan, s on bagay ki trè fasil. Nou ka met chodyè a devan galeri a epi nou fè makoklen nou. Woo! Gade m ta bliye mesye! Niki, kot chodyè nou vre? Nou poko gen chodyè nou menm. Kèt! Gad kouman m manke bliye! Sa n ap fè la menm? Kouman n ap fè pou chodyè a la? Nou pa gen chodyè vre non! Kèt! Sa n ta fè pou chodyè a la? E fò n ta kòmanse fè manje kounye a wi menm! Sa n ap fè la menm? Si se pou chodyè a, ou pa bezwen enkyete w. Map jis tann li lanwit m pral dèyè chodyè a. Ou konnen bòs la ak nèg chen mechan yo ap chache nou, kidonk nou pa ka mache lajounen. Map tann li kòmanse fè nwa m pral dèyè chodyè a. Ou pa bezwen enkyete w. Woy! Atò Ricky, pou tann nèt lanwit pou al dèyè yon chodyè? Si m byen konprann, jounen ap pase la, nou pap kòmanse fè manje la? Ah! M pap ka rete non. Non, m pap kapab dòmi. Atò pou n pa fè manje menm pandan jounen sa? Enposib non m pap ka rete. Sak fè w pap ka rete a? Ah monchè kòman w pap ka rete a? Atò ou paka fè yon ti tan san w pa manje anyen? M oblije riske al dèyè chodyè a gwo lajounen sa? Sa w gen w pap ka rete a? Sa misye ap di m la? M di misye m grangou m pap ka dòmi, misye ap di m si m paka fè yon ti tan san m pa manje anyen. E grangou m di w m grangou wi frè. wè si wap byen gade, gadem byen pou wè, ou pam kòmanse vin piti, eske se gwosè sa mte ye, ou pam kòmanse ap mèg, monchè degaje wal dèyè chodyè a tande, e gen kou m grangou wi. Ok, pa gen pwoblèm, m pral dèyè chodyè a, ret la, pa deplase non, map vin kounya, m pral dèyè chodyè a. Ok, ale vit wi, pa mize non, map tann ou kounya wi. Yow, kot machandiz la, kote w met machandiz la, Epa m pa wè l nan men w, kote li? Anhan! Ou bezwen manje machandiz la ankò? Enben m sere l lwen. M sere l lwen. Sèt fwa si w pap jwenn li menm. Ret la, m ap vini.
Heheyy kouzin gad on bòs nou byen tonbe se bondye k fè w te sot nan lari a pou te jwenn bòs sa heyy se souse nou pral souse bòs sa chak semèn nap bal yon bil bòs sa gen kòb wi. M pat di w sa?
Mwen te di w sa ou pat kwè m, mwen te di w misye gen kòb ou pat kwè m. Epi m wè w pè mande, Ou pa wè m nèke mande l wisky a di m sa pa anyen, sa pa anyen pou li, l di m mèt pran l pou nou al ansanm avè l. Sa pa anyen pou li. A, kouzin, tèt mwen kòmanse ap vire wi. Ann mache rapid pou nou gentan rive lakay. Kot sa ou bwè a la, epi ou gentan ap di tèt ou ap vire a? Ann ale, avan w kòmanse fè makak nan lari a la. Woy! Kouzin, sa a se pa Riki? Se pa li menm bòs la te moutre nou nan foto a? O wi, se li menm wi. Ban m rele bòs la. Wowowowowowoww ou pap fin enjoy video a la epi pou ale san w pa abone ak chanel la non fè sa kounya map tann ou peze bouton wouj adwat ekran nan ki make subscribe oubyen s'abonner peze l li menm ok ou mèt peze l li menm ok aktive ti klòch la tou ok mèsi paske w fè sa.